Jodia la a nou va pale ou de sa yo rele tansyon. Tout moun kap viv gen nan gen tansyon nan kò ou. Tansyon an li pa yon tèm ki nouvo nan yon sans ke se premye fwa ou tande pale de li. Men maladi tansyon an se pa tout moun ki fèl. Men tout moun nan yon moman nan yon moman nan vi ou depalamman de sikonstans yo ou kapab rive fè tansyon. E lè ou fè tansyon an li gen 2 jan li kapab prezante. Swa ou fè tansyon ou. oubyen tansyon ba. Kisa tansyon an ye? Tansyon an se lè kè a, nou konnen kè a li la pou kapab voye san nan tout pati nan kò a, atravè atè yo ki la pou kapab pote san ki gen anpil oksijèn yo al nouri tout pati ki nan kò. Donk kisa k rive nan ka tansyon an, se ke gen yon rezistans ki fèt nan atè yo konsa san sa a li vin difisil pou l kapab rive nan kote li dwe ale a. E lè sa a, kè a oblije fè plis efò pou li kapab ponpe san. Se ki sa ki kapab ba yon moun tansyon? Tansyon an gen plizyè koz ki kapab ba ou l. E konsa tou, ou gen dwa gen tansyon an, men pa gen yo pa jwenn ankenn ankenn anomali ki rann ke w gen tansyon an, men pou yon rezon pou yon lòt, ou rive fè tansyon. Kidonk, li li lye tou avèk fason moun nan ap viv. Yon moun ki pa bouje, yon moun ki toujou strese. Wi ou pral di nou men pa gen dekwa pou moun pa fè tansyon paske nou tout nou toujou strese. Wi se enpòtan pou strese. men yo toujou di se mèt kòb ki peye kòb. Yon moun ki fimen, yon moun ki bwè anpil alkòl, yon moun ki, yon moun ki, ki pa rapò avèk orijin ou, lefèt ke ou se, ou se yon moun ki sòti nan ras, nan ras nwa, donk natirèlman ou ekspoze pou fè tansyon. Mennan, si nou di ou fè tansyon, fòk gen yon valè Fòk gen yon kantite, fòk gen yon chif ki kapab di ou fè tansyon. Wi pou valè yo, depandamman de ki kouran ou swiv, men li toujou di yon tansyon 8 pa 12 pa 8 oubyen 120 pa 80, se yon tansyon ideyal pou tout moun genyen. Pa kontr, a mezi ke tansyon an, valè sa yo ap ogmante, donk lè sa moun nan gen risk pou fè tansyon, e depandamman de valè lan, lè sa moun nan gen tansyon. Donk ki sa tansyon an kapab fè lè yon moun genyen? E kòman moun kapab santi lè l fè tansyon? Tansyon an chak moun santi li manifeste nan kò w yon fason diferan. Gen moun se tèt fè mal, gen moun se dèyè kou fè mal, gen moun se vètij, gen moun se jenou fè mal. E gen moun tou k ap di w li gen yon lòt malèz e lè w al kontwole ou wè se tansyon an ki pale. Donk. Kisa yon moun kapab fè pou tansyon? Tansyon an, ou bezwen pou kontwole l dabò pou konnen kòman pou jere l. E nou pa ka di w ou dwe pran tèl medikaman paske entèl vwazen an li gen tansyon li pran tèl medikaman sa mache e ou menm ou wè se menm bagay pou fè pou kapab jere tansyon. Donk li pa rekòmande pou pran yon medikaman parapò aske ou wè yon moun pran medikaman pou tansyon ou vle pran l tou Men li toujou bon pou w al wè yon doktè e pou kapab konseye w sou pi bon medikaman k ap bon pou w. Paske lè w gen tansyon an, li kapab ba w yon kriz kadyak, li kapab ba w sa yo rele yon avc. Lè w gen avc a, gen plizyè pa, gen 2 tip avc ke nou p ap pale avèk ou la a nan ribrik sa a, men nou va wè l nan yon lòt okazyon. Kidonk li enpòtan pou w ale wè yon doktè, pou fè yon moun ki nan domèn sante kontwole tansyon pou ou e ki kapab ba w bon konsèy pou w kapab konnen kisa pou w fè. Paske, tansyon an li gen konsekans li sou kò a, li kapab afekte ren ou, kote kote ki fòme pipi, ki gen ki netwaye dechè ki nan kò ou. Li kapab afekte sèvo ou, li kapab ba w kriz tansyon. Li kapab menm afekte kè ou, li kapab ba w yon menm yon pwoblèm kadyak. E tansyon an, li kapab ba w anpil lòt pwoblèm nan kò ou, li kapab menm fòme nave. e li kapab fè w pòk, sa vle di, lè tansyon an jete moun nan sa yo rele yon kriz tansyon, li vin fè bò a pòk, konsa, moun sa a, gen de jan tip de tansyon moun nan genyen li kapab rekipere li, men konsa tou, gen tansyon moun nan fè, pa gen mwayen pou moun sa a, li chape bò a. Se poutèt sa li enpòtan, tout ou menm ki gen antesedan swa yon moun nan fanmi w ki gen tansyon, oubyen yon lòt, yon lòt sitiyasyon ki rann ou vin fè tansyon, ou pa dwe mize sou sa, donk ou dwe al wè yon pwofesyonèl sante, ki kapab ede w avèk pwoblèm ou genyen an. Kidonk, n ap kanpe la pou ou pou jodi an, e nou di w mèsi paske w te prete nou atansyon pou koute nou, e nou va kwaze ankò nan yon lòt ribrik. Mèsi bokou!